Amis de partout, bonjour, bonsoir, janm t anonse li an, jodi an m pral pale de 10 mots ou byen m ta ka di 10 expression ke moun ap mal itilize nan HMI lan, pafwa yo mal pwononse yo, pafwa yo pa itilize yo nan kontèks ke yo sipoze itilize an, donk m te di m ap pale de 10 jodi an la, n ap atake sa, E donk n ap kòmanse dabò avèk mo entertainment lan. M tann anpil nan nou ap di entertainment oubyen gen moun ki di entertaitment, enben sa yo pa bon. Mo a, men li, se entertainment. Si w gade byen, li genyen yon en ladan l. N sa a, ok, li sipoze trè pwononse. Entertainment, se pa entertainment. Se twa t ki gen ladan l, pa gwo adi. Dèfwa Ayisyen adisyone yon katriyèm t, oubyen dèfwa yo retire n nan konplètman. Lemo se entertainment. Ok? Se sa mo a ye. Vèb la se to entertain. El fini pa en. Se apre en sa ou mete MENT a ki vin ba w entertainment. M te vle touche sou sa, trè enpòtan. Le mo se entertainment. Ban m en nan silvouplè. Entertainment. Ok? Se pa entertainment ni entertainment. Li gon n ladan l e n sa trè enpòtan pou pwononsyasyon mo sa a, entertainment. Ok? M swete nou konprann leson sa a dabò, se premye an. Dezyèm mo k bay pwoblèm ase souvan, m tande Ayisyen yo di Olando pou Orlando. Nou ka di Orlando, nou ka di Orlando, men sivouplè, nou pa ka vale r la. R la egziste. Gen ki di Olando. Pa gon kote k rele Olando. Se Orlando. Ou byen Orlando. Si nap dil an fransè. Ok? Trè zenpòtan. R la trè zenpòtan nan Orlando. Ou byen si wap dil an fransè ou byen an kreyòl. Orlando. Li pa Olando. Mèsi bokou. Twazyèmman. Ya le mo grande première. Bon. Sa trè enpòtan, se pa yon kesyon de pwononsyasyon non, men nou mal itilize l dèfwa. Ou pa ka di ke e m djaz la ap fè yon grand premyè Miami, apre sa l pral fè yon grand premyè New York. Oubyen e kòm sa m ap fè jodi an se pa pou HMI la sèlman men se pou tout you know entertainment endistri a, nou pa kapab moun ki pwodwi film yo tou, ou pa ka di ke n ap fè yon grand première e dizon a New York epi nou pral fè yon dezyèm grand première Canada, yon twazyèm yon lòt grand première an Ayiti, yon lòt grand première a Paris. Pa gen bagay konsa menm nan show business. Gen yon sèl grand première, grand première la sèlman. Jan pou konprann li, se si Pa aza, imajine w ann pran chak fim sa yo oubyen grann sòti a kankou pitit fi w. Ou fè yon premye pitit fi, se li menm ki grann premyè la. Donk, se pa paske w te fè yon premye pitit fi Miami, kounye an la w al fè yon dezyèm pitit fi avèk yon lòt madanm a Nouyòk pou w di yon dezyèm grann premyè. Non, li se yon dezyèm, li se yon premyè a Nouyòk. Anben se menm jan tou nan endistri sa a, nan show biznis, ou pa di dezyèm grand premyè, dayè l pa sonnen byen. Si ou fè yon grand premyè Miyami, ou pral fè yon lòt gwo prezantasyon New York, se yon premyè a New York, yon premyè a Monreyal, yon premyè a Paris. Pa janm di sa ankò, nou pral fè yon dezyèm grand premyè. Ou te fè yon grand premyè, tout sa w fè apre yo se premyè ke yo ye, li pa dezyèm grand premyè. Bagay sa pa egziste. Ou te fè yon grand premyè Miami, ou pral fè yon lòt gwo show New York, menm film nan w pral prezante New York, w ap fè yon premyè a New York. Nan show biznis se konsa yo di sa. Bon. An katriyèm pozisyon, m konn tande moun, m ap tande radyo, m tande gen yon moun ki mouri, epi m tande yon prezantatè oubyen yon animatè k ap pale de moun ki mouri epi l di, n ap swete fanmi an kondoleyans. Pa gen bagay konsa menm. Ok? Si w te konn di l, sispann di l. Anpil nan bagay sa yo, se paske nou tande sa k te anvan nou, pi gran ki di l, nou pran l, nou dakò avèk li, epi nou kòmanse ap repete l. Pa gen bagay konsa. Ou prezante kondoleyans a la fami. Pa gen kesyon de swete Ou pa swete moun kondoleyans ok. Ou prezante kondoleyans. Pa si w te konn di l sispann di l. Pa gen bagay konsa bon m ap swete moun nan. Ou swete yon moun bòn ane. M ap swete w bòn fèt. S on swè. M swete w bòn fèt. Men si s on moun ki mouri, n ap prezante kondoleyans a la famiy. Ou pa ka pral di n ap swete kondoleyans. Pa gen bagay konsa ok. Si w te konn di l sispann. Yon lòt bagay ankò. Ou nan entèvyou avèk moun nan, moun nan di, èske m ka mande ou yon kesyon? Non, pa gen bagay konsa tou. Ok? Si m ka mande ou yon kesyon. Ou pa mande moun yon kesyon. Kòm si m gen yon bwat kesyon nan men m, m ap rale youn ladan l ba ou, m gen kesyon nan pòch mwen. Ou ka mande m yon dola, m ap ba w yon dola. Ou pa ka mande m yon kesyon, m ba w yon kesyon. Ou poze yon kesyon. Ok? Animatè, prezantatè, pa bliye, ou pa di moun m ap mande w yon kesyon. Ou di, èske m ka poze ou yon kesyon? M ap poze ou yon kesyon. Ok? Ok. Bon, yon lòt tèt chaje. Li te an senkyèm, men kounye a an sizyèm. Bagay sa bay anpil pwoblèm. Li ban m anpil pwoblèm. Ou wè, ou wè siy sa a? Ok. Yo, yo itilize l vrèman dan le komès. Sètadi, vrèman li se yon, sa yo rele yon akomèsyal. Ok nan le komès. Ou itilize l dan le komès. Sa vle di 10 bwat a 60 dola la bwat. Se pou sa itilize siy sa a. Lè ou wè siy sa a, ou di a. Ou pa di 10 bwat a komèsyal 60 dola la bwat. Pa janm fè bagay kon sa. Lè ou wè siy sa a, ou di a. Menm jan, si pa aza. Ou ta wè mizik Aznavour lan ki rele a ma fille. Ou pa pral di a majiskil ma fille. W ap di a ma fille. Menm jan tou ou di 10 bwat a 60 dola la bwat. A ma fille. Si w wè fraz sa a, une lettre à ma femme, ou pa pral di une lettre à aksan grav ma femme. Donk menm jan lè w wè a aksan grav ou pa pwononse a aksan grav, menm jan w wè a majiskil ou pa pwononse a majiskil, ou pa di a majiskil ma fille. Ou pa di Une lettre à accent grave ma femme, menm jan tou la ou pa di 10 bwat a komèsyal 60 dola la bwat, ou di 10 bwat a 60 dola la bwat. Ten boxes at sixty dollars a box or per box. Mentnan, lè l ekri nou imèl adrès vivencemusic at gmail dot com, ou pa di vivencemusic a komèsyal gmail dot com. Pa janm ouvè bouch ou di bagay konsa ankò, a komèsyal, menm jan lè w wè la a, Ou pa di a commercial. Lè w wè l la a tou, pa di a commercial. Le mot se arobase. Ok? A deux R O B A S E. Le mot se arobase. Se pa a commercial. Trè enpòtan. Pa janm di sa ankò. Afè a commercial la. Nan anpil nan nou di l, twòp nan nou di l. Ok? Nan email adresse, Siy a komèsyal la, ou pa janm di a komèsyal, menm jan ou pa janm di a aksan grav lè w wè a aksan grav, ou pa janm di e a majiskil lè w wè a majiskil, lè w wè a komèsyal la tou, pa di a komèsyal. Ou wè l, ou di a. Menm jan an tou. An anglè se at. Vivens Music at gmail dot com An fransè, Vivens Music arobase gmail pwen kòm. N ap avanse. Le mo anpl, bon, anpil nan nou ka pa itilize mo sa a, men gen yon animatè ki renmen, ki konn mete l nan reklam ni. Advèb lan se anpleman, ok, ki vle di abondamman, ki vle di anpil, ok, nan yon sans, ok. Pou de plis anpl enfòmasyon, tande byen wi, Pou de plis an plis enfòmasyon Pou de plis an plis enfòmasyon Bon Moun sa k konn fè reklam li di pou de plis an pli sa pa bon Pou de plis an plis zenfòmasyon e sa l di wi Pou de plis an plis enfòmasyon Bon li te konn tande moun di l mal li repete l mal men se pa pou de plis an plis enfòmasyon se pou de plis an plis enfòmasyon sa se mal tande l ki vin gen la. N ap antre nan yon dosye difisil kounye a la. Anpil moun itilize l, yo itilize l mal. Bon, sa m pa elabore twòp sou li non. Ka son kansè l ye nan kominote an, le mo vip. Ok? Vip. Vip vle di very important person. Very Important Person. Se yon akwonim ke li ye. Se yon abrevyasyon ke li ye. Pou Very Important Person. Kote m vle rive la a? Moun nan di ke bal la 40 dola, tikè vip 100 dola. Bon. Eske ou ka vann yon stati Very Important Person? Nou pa kapab. Bon, s on feel good ke l ye pou mwen ta fè w feel good. Ou achte tikè vip. Li ba w seksyon pou w chita. Ok, nan seksyon sa a, ou gen yon waitress apa k ap ede w, ki vin ede w. Epi, bon, m pa konnen, bweson a pri apa, yo fè boutèy, eksetera, bagay sa yo. Men s on pou, s on feel good li ye nan Ancient Mind la. S on feel good li ye. Men èske sa fè de ou vrèman yon very important person? Ok. M fè show tou. Pa egzanp nan 50 tièm anivèsè Tabou Combo a, mwen te gen yon seksyon vip. M pa janm yon jou nan vi m vann tikè vip. Men m gen yon seksyon vip. M gen yon seksyon pou rezèvasyon, tikè rezève, syèj, syèj rezève. Epi gen seksyon admisyon jeneral. Se konsa l dwe ye. E sesi se pa yon bagay ayisyen. Mo sa a, se pa ayisyen ki envante l. Ayisyen ap mal itilize, men se pa Ayisyen ki envante l. Dayè l pa yon mo kreyòl. Nou wè ke abrevyasyon sa pa yon mo kreyòl. Very important person. Ou rive nan gwo arena yo kote Washington Redskins ap jwe, kote Washington Wizards ap jwe, kote New York Knicks ap jwe. Gen vip section wi. Ok? Donk si w se yon pwomotè ou fè yon pwogram, ou gen yon òganizasyon ki ba w 10 mil dola sponsorship, ou dwe l vip ticket. Pou direktè a, pou prezidan konpayi an avèk madanm ni, ou pa vann tikè konsa. Donk kounye a la, vwala kote ou te ba moun sa a tikè vip, epi kounye ou gen yon seksyon vip kote, bon, vòlè gramè, vòlè aritmetik, dwòg dilè, kidnapè, tout achte, le fèt ke yo achte tikè, yo vin chita pami very important person ou an. Anben se konsa k fè gen de moun sa yo, lè w envite yo nan pwogram sa a, yo tou pa vini. Paske yo wè vip section ou an, li pa yon vip section. Li se yon seksyon de plas rezève. Li se yon seksyon de moun ki vin kale postè. Li pa vrèman yon vip section. Donk, si w te wè ke ou te ou te gen yon sponsor, ou te ba l yon tikè vip, li te vin nan pwogram nan. Epi pami pwogram nan te gen vòlè gramè, vòlè ak metye, yon pakèt bann moun ki pa t sipoze nan seksyon vip, ki pa vle gen pòt en pèsòn men ki achte estati an. Anben, li menm sa l fè pwochènman, li ba yon sekretè l tikè a. Lè w di a m ap ba dwòt nan pwogram nan, non m pa t vini non, sorry, li pa t vini. Li pa p vini, li pa p janm vini ankò. Poukisa paske nap mal itilize vip. Nou pran vip tankoum ta diw se yon bon. Kòm etan done pwomotè a li menm ase sou bon pwomotè nou yo nan etchenmay la. Anpil ladan yo yo pa kè vrèman si w se vi, si w se i, si w se pi. Paske pou yo menm ou se yon number. Ou pa vrèman yon vip pou yo. Ou se yon number yon moun ki vin boule yon kòb nan pwogram nan. Men vrè vip an li gen yon seksyon spesyal pou li e nenpòt ki moun pa ka antre ladanl. Paske se yon vip section. Ase souvan tankou nou gen yon vip section nan match Redskin yo nan stad Redskin nan, nou gen yon antre spesyal ke n ale, nou pa antre pami admisyon jeneral la. Ok, paske nou gen swit, VMT gen swit, gen yon swit ke yo achte pou 100 mil dola pou ane a, sa se yon seksyon vip. Gen waitress ki vin sèvi w, gen tout bagay sa yo, gen tout bagay ou apa ladan. Donk sa pou konprann, gen yon seksyon vip. Tout gwo arena gen yon seksyon vip. Nou menm, nou itilize li, bon, very important person, Se depan de yon seksyon ke nèg vin boule kòb, men li pa vrèman yon seksyon vip. Donk m te vle soulve sa. Paske map di w yon bagay byen. Si m gen yon seksyon pou lè manman a l'occasion de la fête des mères epi ou vin chita ladan l, bon w son jèn fi wi ou poko janm fè pitit, oubyen w son flandèm ou chita nan seksyon sa, èske sa fè de ou pou otan yon manman? Think of that. Le mot spot, spot piblisitè, Ase souvan gen moun ki di spot piblisitè. Mo a se pa spot, se spot, S-P-O-T. Ok? Spot piblisitè. Donk, sa son reklam. Li gen dwa fèt pa vwa, pafwa an Ayiti dèfwa, e son bagay te konn fè yo, ou tande l nan Radyo Karayib, ou tande l nan Metwopòl, ou tande l nan Yibo, ou tande l nan plizyè lòt stasyon. Smoy Nwazi gen dwa fè youn, ou tande l nan plizyè lòt stasyon. Gregoire Anderson konn fè yo, gen plizyè moun ki se, se djòb sa yo fè menm, yo fè spòt piblisitè. Donk se piblisist yo ye, yo prepare spòt piblisitè. E spòt sa a, donk sta, e, e, e kòmanditè a la, li peye pou yon spòt ki pral pase nan plizyè radyo. Ok? Imajine w ke, pa egzanp, ou gen yon chyen lakay ou epi chyen an se yon chyen blan men l gen yon ti mak nwa sou li. Sa se yon spòt. E menm jan tou, spot la son bagay kout ke li ye nan pami nan è de emisyon an oubyen nan è radyo a, konpayi an peye kòb li, li di ok map achte 20 spot pou jounen an. E donk nan radyo sa, donk yo pral jwe spot la 20 fwa pou jounen an. Men gon diferans, m tap pale avèk yon zanmi, li di konsa, a tan mwen la, map map m pral e ret sou lin nan m pral jwenn yon spot, apre m pral jwenn yon spot, apre spot sa, map pale avèk ou. Men sa jwe al pran yon spot li jwenn yon station ID. Donk nou fè nou pa fè diferans ant Idantifikasyon de la stasyon, espòt, fòn fè trè atansyon. Idantifikasyon de la stasyon, la stasyon, ok, station ID. Station ID an, e, isit o Etazini, tout radyo sipoze jwe station ID an, e, chak inèd tan. Ou ka jwe nenpòt kilè nan emisyon an, men chak inèd tan. Depi lè a rive, si li. 6 è di swa, 7 è di swa, 8 è di swa, depi lè a fiks, son lè fiks ye, ok, depi lè a egzak nan jounen an, midi, 1 è, 2 è, radyo a sipoze jwe station ID an, sipoze jwe idansifikasyon de la station, e lè l jwe l lan, si l pa jwe l, li ka pran gwo amand. Nan televizyon, yo pase, Pa egzanp, nan emisyon ki gen ap fèt, yo wè yo ekri non stasyon, gen tan yo ekri cnn, oubyen yo gen tan di this is cnn. Men, si se station ID an, pa egzanp, si Washington DC, e m ap tande WHUR, a nevè di swa gen yon emisyon m te renmen tande, depi nevè di swa la rive, banm, non uitè di swa, depi uitè di swa la rive, banm, stasyon an gen pou di WHUR. Washington. Station ID an ou sipoze Ozetazini, stasyon an sipoze di oubyen al idantifye stasyon an a lè egzak epi li bay kod stasyon an, ok, si w ap tande ABC, NBC, CBS, li sipoze bay kod la avèk ki siti ke stasyon an kontraye a, e stasyon an lokalize a sou radyo, se konsa sa fèt. Men, M pa konnen, m pa kwè an Ayiti, m bon, an Ayiti sa pa, sa se pa yon lwa, tankou isit se FCC, Federal Communication Commission, ki siveye bagay sa yo, an Ayiti se Conatel, men m pa kwè Conatel pe, you know, prete atansyon a bagay konsa menm, oubyen yo pa anfòse, yo pa anfòse lwa sa, yo pa anfòse lwa sa ditou, ditou, ditou, e an Ayiti yo pa anfòse l. Donk ki fè, trè enpòtan ke gen yon diferans ant yon station ID e yon spot. Pa egzanp, nou gen dwa di, Caraïbes FM 94 pwen 5 Sa se yon station Haiti e yo ta sipoze jwe l chak minut tan si se te isit Ozetazini donk Haiti gen lwa pa li m pa konnen men nan pou dizyèm nan diferans antre lèzane e ane m te fè yon rale sou sa konplètman deja n ap vini nan paj youtube mwen an pwene apreni konpreni men rapidman m ap fè yon ti rale sou li

Ok yon dekad pa komanse tankou kankou kounya nan 2020 m tap swiv ABC epi m tande lè ane a chanje epi anonsè la di ke nou fèk derape yon nouvo dekad li fè fot yon dekad pa komanse nan ane zewo li fini nan ane zewo ok donk m te tande lòt stasyon ki te byen di l yo di ke dekad dekad la fini ane sa ka dekad sa dekad ane 10 yo lap fini 31 Desanm 2020. Dekad ane 20 yo pral kòmanse premye janvye 2021 e l ap fini 31 desanm 2030. Donk k, lè w ap konte, ou pa di zewo, zewo, si m pa ba w kòb, m pa ka di w zewo, se pou m di en, premye kòb la se en. Menm jan tou lè w ap konte, se en, de, twa, kat, senk, sis, sèt, uit, nèf, dis, dekad la fini. Lòt dekad la kòmanse onz, douz, trèz, katòz, kenz, sèz, disèt, dizuit, diznèf, ven. M swete nou konprann sa tou. Donk si n ap pale de dekad nan emisyon nou pou nou konprann egzakteman sa n ap di a. Donk m te fè ti rale sa yo sitou ok. Donk afè de di Jean Claude Duvalier t ale dan lèzane 86 lan sa pa bon. Ane 86 se yon ane pou kont li. Jean Claude Duvalier t ale nan ane 86 oubyen nan lane 86 men pa lèzane 86.

Tout moun sa yo donk m konn tande fot sa yo nan nou nou ap mal itilize tèm sa yo donk m te vle chita sou tèm sa yo donk se tèm wi ok se diferan wi avèk tèm tankou lè n ap pale de tèm kanaval ok gen moun k fè erè sa tou bon li pa t nan lis 10 la m ap tou pwofite di l ok. Tèm sa yo, ok, kontrèman a tèm, tankou lè n ap pale de tèm kanaval, ok, moun nan di w tèm, tèm kanaval, an nou pa nan bagay konsa, se tèm kanaval. Donk, ok, donk gen diferans, diferans ant lè de. N a chita, n a chita sou sa yon lòt lè. Avèk anpil plezi m te prezante nou podcast sa, m swete ke nou renmen li. Si w te renmen l pataje l, fè yon lòt tande l, petèt gen yon lòt demen si Dye vle ki pa pral di entertaitment ankò, la konnen pou di entertainment. Gen yon lòt ankò ki pa pral di Vivens Music